So mwen swete nou enjoy ti video sa epi ti video sa vreman enpotan vreman enpotan enpotan enpotan sou fèt ap antre nan makiyaj ou ta dwe gen pwodwi sa yo sou fèt komanse ap fè makiyaj ou ta dwe gen pwodwi sa yo sa fèm di sa pwodwi sa yo pi fò tout lè ta dwe se drugstore Product sa vle di drug store sa vle di pwodwi yo pa yo pa vann chè anpil yo pa vann twò twò chè menm jan avèk lè w ale nan mall la oubyen ou konprann lè w al achte yo so lè w achte pwodwi sa yo fè kòm wap kòmanse nan makiyaj lè w gen pwodwi sa yo ou pa e pa bò tèt fè mal si w fè yon erè pou efase l pou refè l ankò pou w pratike chak jou avè yo m panse ap bon pou anpil lè sa Li pa vann twò chè ou pap panse avèl twòp piske li pa vann chè so wap kapab kòmsi pratike men w avè yo epi aprè lè w kòmanse fò ou anfòm ou kapab al achte lòt pwodui chè yo tankou mac tankou nou konnen tankou fenty beauty. Anpil, gen anpil pwodwi, gen anpil konpayi kounya la so m pa ka panse a tout nèt nan tèt mwen la but m pral montre nou drug store m yo sèlman m pap montre nou lòt anyen ankò sèl drug store nou an nou kòmanse avèk yo premye premye sa m panse ki trè enpòtan nou lè w fèt ap kòmanse antre nan makiyaj ou ta sipoze gen se fon de fon de ten sa E ki se Eske nou wè li guys Ay non Ya sa e sa men itilize an Maybelline euh, Fit Me Pou figi moun ki gen figi sèch Epi yo gen pou moun ki gen figi ki Fè lwil Sa se pou figi moun ki renmen fè lwil Li make mak Lòt lan mwen kwè li make Duri, Duri fini chèm pay rada. M pa fin twò si. Setting spray. Se yon lòt sa, se yon setting spray ki bay health. Sa 2 dola. Sa a ou ka jwenn li pou 6 dola, 6 dola. Sa a ankò 2 dola. Bonm. Sa se yon setting spray. Li li vrèman bon. Anpil. M pa konsidere nou. Gen yon lòt bagay ankò.

Anpe bouton ki tap leve nan figi m so m vle bay figi m yon ti repo so m pa pase fon de ten kounye a ok pou sousi an 2 pwodwi sa yo nou ta sipoze m panse nou ta sipoze gen yo tou sipoze gen yo tou ki se m pa fin twò. Non sa mba fèl mwen kot mwen. Ya sa e wet and wild um mba fin tro non. Sa e on pou sousi li ye men li eske nou wè. M gen kreyon sa se kreyon an koulè maron jan nou ka wè an. Epi m gen sa. Sa menm li an li an poud li tou a ti bò se wè koman li. Mwen men anpil. M kwè 4 dola li ye. Epi lè fè m sa, ap wap pase li, wap pase sousou pou fè sousou. Sa vreman bon tou guys, vreman bon. Trèz enpòtan. Mwen men sa anpil, li li men mwen gen nan sousou m la, mwen men nan pil. Bon, si m te, m ap re achte yon lòt ankò, m ap pran yon lòt ki koulè ki pi mawon, kòm si mwen sa twò nwa. Pou mwen, li twò nwa, nwa, nwa, m pa renmen lè sousou m nwa konsa.

li fò fon de ten gon bagay kote pou l chita ok sa nou gen ankò sa se maskara bay pou plim je w sa vrèman bon guys m gen kòman yo di m gen plim je kounye a m pa bay wè banm montre nou kòman pwent lan fè li vrèman bon wè ti pwent lan. Jan nou wè ti pit sa la. Wa malè pa ou. Li vreman. Koman m ta djel. Vreman. E m itilize li. Anpil. Lem. Defwa m pa pase plim. M pa mete plim jem. Defwa m pa telman mete plim jem. So lem pa mete plim jem. M mete li. Li fe plim jem. M pa menm gen plim. Plim jem. Li fe plim jem. Kanpe. Anpil. Li fe kom si se fo plim jem. Mwen gen. yon lòt bagay nap antre ki se yon press powder, press powder ki son poud, poud m konnen nou ka genyen ou ka itilize poud sa ki se by LA girl poud eske mwen LA girl poud bon nou ba nou wè wi sa e poud sa nap itilize M ap itilize poud sa a. Li vrèman, vrèman bon. M pap ba nou manti. Mwen ta konsidere nou m ta gen poud sa. Li vrèman bèl. M renmen jan l fè figi m lè m pase l. M renmen konnen palet sa anpil. Paske nan chak videyo m ap fè, m toujou itilize l. Paske m renmen li anpil. Epi li vrèman enp. Wè? Nou mèt pa genyen tout bay sa ou mwen mwen te nou an bòt nou gen sa yo sa waw pale de sa m jis felisite moun ki fèl la mwen mèl anpil wè li genyen poud nwa epi l make li moutre w kote pou mete yo epi l moutre w ki bò ou ka itilize yo pale de sa beginner if you a beginner wap antre nan makiyaj pale de sa vrèman

non konprann tout sa mwen di yo la, tout pwodwi mwen montre nou yo. Si w pa asepte avè m, si w pa renmen pwodwi sa yo, ou itilize yo deja, yo pa fè w byen, ou pa bezwen, ou pa ka, sa ok. M pa p di w kòm se alachè, but mwen m ap di w ay pwodwi mwen te kòmanse, e lè m te kòmanse ap antre nan makiyaj, ki te ede m anpil e pou jis kounya gen ladan yo mwen toujou itilize. ki pa banm oken pwoblèm si ou menm ou pa asepte ok sa se ou menm paske chak moun gen opinyon pa yo so mwen menm pwodwi sa yo mwen konnen mwen itilize yo anpil mwen itilize yo nan moun lè m ap fè makiyaj pou moun yo vreman vreman bèl so e poutèt sa mwen te vin la mwen te kanpe pou m fè videyo sa pou nou si videyo sa te ede nou mwen swete nou banm yon like pa bliye abone avèk chanèl la Si w poko fè sa, sa w ap tann, fè w pati nan fanmi an, paske fanmi sa lit. Ok? Amm, ya. Se sa sèlman m te genyen pou nou jodi a. Mwen swete nou enjoy ti videyo sa a, guys. Pa bliye, mwen renmen nou anpil. Nan wè w yon lòt fwa nan yon pwochèn videyo. Bye! Bizou!